Bay dwa t fè, vwa t fè. Alò, nan ka ni Simon an avèk mesye Iv Leona, èske jij lan fè l ditò? Èske jij lan fè Ann ditò? Oubyen èske ou ka pote esplikasyon? Paske mwen menm mwen tou m pa klè nan dosye sa. M pa klè nan dosye sa paske se pou sa ke nou vin jistis lakay, se pou eklèsi tout moun nèt ki nan fènwa. Pote limyè pou tout moun, pou moun pa di sa yo tande yo di san ke yo pa jistifye l. Mèt Larantu. Enfraksyon se vwa de fè sivi de kou e de blesi. Se lè vwa de fè a li menm se lè swa batan yon moun. Dèke gen, depi gen kou, moun nan gen dwa blese li pa blese, men dèke moun nan ka montre l sibi yon kou, se yon vwa de fè. E si l blese, yo rele l vwa de fè sivi de kou e de blesi. Yo menm konn, yo menm ale pi lwen. lè gen 2 moun kap batay e piske tou lè 2 moun yo ap pran kou lè gen vwa de fè resipwòk lè nou di lè nou pale de vwa de fè resipwòk se ke ou blese m blese ou bat mwen m bat ou m bat ou ebyen jij la pral pral gade pou l wè kiyès ki pi grav pou wè èske gen vwa de fè resipwòk pou l wè èske kiyès ki pi grav e yo e lalwa di e pale de kou pòte o vizaj. Tande moun ki frape nan vizaj la tout se kote jij la pral kontwole moun ki frape nan vizaj la tande m gen dwa bat ou e nan vant ou m bat ou enpi tou lòt moun nan k viktim nan tou li menm li pran yon mak blesi nan figi l moun ki blese nan figi an e li k pi gwo viktim nan se konsa e konsa lalwa defini l e konsa jij la pral deside li pral gade èske gen vwa de fè resipwòk paske li kontwole wè nou tou lè de len bat lòt kou a menm nivo enben fè nou antann nou vre nou ale Men si l al gade wè se gen youn ki pi grav. Enben youn e sa k pi grav la e ap a e youn ap dema dedomaje lòt. La e èske nan ka de gason a gason men menm si se youn fi oubyen gason tou? Èske èske èske lò a èske l èske fi a e ap gen plis priyorite? Kòman sa va ye menm? E ou konnen lalwa lalwa an jeneral pwoteje fi. Li pwoteje fi e ou konnen pa gen resipwòk yon fi yon gason kap batal la pa gen yo pa pral gade si wap fè resipwòk paske yo tout moun konnen ke fi a paka batay yon gason fi a paka batal gason la lwa premyèman la lwa gentan ap pwoteje fi an ou konnen la lwa ap pwoteje fi an yo pa pral kondone yo pral kondone yo pral jije kounyea koz ki fè 2 moun sa yo gentan gen pwoblèm eske se 2 moun

Non, se pa ka moun flè se pa ki la rezon. Non, la la ou di la lwa, la lwa, se la lwa pwoteje fi. Eh, non men, non, tande, la lwa, la lwa, la lwa pwoteje, pou pwoteje fi, yo bay fi yon sèten garanti. Ou apwè dèke se fi a pote yon plent pou ou, fi an di ou vyole l, fi an di ou fè sesi la, imedyatman fi a ale nan tribinal li di tèl moun vyole l, yo pap bezwen konn si se vre. Li mèt pa vin avèk sètifika medikal, li mèt pa vin ak kras prèv. Yap arete w?

Anpil moun sibi de sa, anpil moun nan prizon pran prizon, fi an tèlman yo gon jan yo pwoteje fi an dèyè ke fi an vini, pafwa konn wè fi an konn blese tèt li, li vini di nèg la, nèg la blese'l, nèg la bat li, fi an konn pwoteje tèt li. Pou'n kontinye, vwa de fè a se kou ou pran an, len bay lòt lan, e yo di'l suivi de kou e de blesu, se blese ki genyen an. E tantativ d'asasina, la lwa defini'l tou, pou gen tantativ d'asasina, fòk genyen. Arè envolontè sa enpòtan anpil nan tantativ dasasina. Lè w pale de arè envolontè a, ki sa sa vle di? Arè envolontè,
Mwen prale pou m tiye yon moun. Sa di m fon sa gen nan tantativ la se m prale pou m tiye yon moun. M gen lè gen m fè entansyon an la e m prale pou m tiye moun nan. Men sa fè m pa tiye moun nan? Se rezon fèm pa tiye moun nan se lik bay lare envolontè a m pa tiye moun nan eske se yon lòt moun ki vin sove moun nan esa yo rele arè envolontè sa vle di moun nan pa mouri e pa paske m pat vle tiyel non men pase yon lòt moun pa kitem tiyel moun nan pa mouri pasel gentan kouri m kouri dèyèl avèk yon kouto oubyen m kouri dèyèl avèk yon zam kèlkonk piskel kouri gen dwa gen yon tantativ dasasinay. Men si n ap tounen sou ka Nice Simon an, m pa konnen èske se se yon konplo yo fè nan fason yo moute dosye a depi sou avoka, kòm avoka Nice Simon se yon epòk yo di li te avoka Yves Léonardo. Èske misye pa itilize yon taktik, oudiwens èske pakè a ki te lanse manda a pa itilize yon taknik pou sove Yves Léonard. Paske anpil moun panse ke paske Yves Léonard byen a prezidan e paske l gen moun dèyè l ki fè l pa arete. Men dosye a mal moute tou.
Lè w pale de dosye a mal moute, ki sa k gen nan dosye a e Non men nan ka Anne nan. Raple ke nou gen yon piblik k ap swiv nou paske nou ta renmen pote limyè. Ok, dosye a mal moute. Nan enfraksyon yo mete, nan koz yo di ke yo, yo met, manda yo met dèyè misye a, enfraksyon yo met nan manda a, yo, eskize, yo di ke se tantativ dasasina. Pa gen tantativ dasasina nan ka Ilona et Anne. Yves Leona tap bat madanm ni madanm ni tap defann ni. Eske gen tantativ d asasina nan ka sa? Kiyès ki fè Yves Leona pat tiye madanm ni? Kòman batay la te fini? Eske moun yo fin batay? Fi a ale nèg la ale. Pa ka gen tentative nan sasina. Sak fè Igloena pat tiye fi a?
Daprè esplikasyon Anne se li te kouri swa di like pase nan yon fenèt eske sa sifi? Ah bon m pa konnen. M pa konnen si te gon istwa ke li te kouri m pat konnen te gon istwa li te kouri. Fi a di li te voye pafen li bay misye kout pafen li blese l. Aprè sa misye ale e konsa m te konn istwa. Pat gen yon moun ki te vin ede Anne. Pat gen fòm ta konnen kiyès ki fè Ivloena pa tiye Anne. ki fè gen tantativ asasina. Yves Léonard fè vwal fè sou Anne. Li fè vwal fè suivi de kou e de blesi. Manda a te sipoze gen enfraksyon rele vwal fè. Se pou sa ke jij denstriksyon an kraze manda a paske li di li pa wè kote gen tantativ dasasina. Alò, si jij lan kraze manda a, èske gen posibilite pou ta relanse manda sa an? Yo ka fè l nan, kounye a yo ka fè yon manda. Si manda a te, vwal fè a pini selon lalwa. Sa vle di, yo te ka itilize vwa de fè a pou yo te toujou arete Yves Léonard. Men plis ke sa, la gen vyolans sou fanm, piske lalwa pini e ou pa gen dwa, ou pa, sitou pou fi, ou pa gen dwa leve men sou fi. M panse ke menm si manda a te mal, te mal, te mal, te mal fèt, piske gen, la gen dwa de fè la. La lwa gon, tande, tande, la lwa gon jan l ye. Se pa, pa gon, ma, malgre yo pat dakò e sistèm nou an, nou apèn ap dakò kòmsi kamera siveyans ou se de videyo. Nou apèn vote lwa sou bagay sa yo. Se yon moun ki di l viktim de yon moun. Li vini, moun nan te ka blese tèt li tou. Ou fèk, nou fèk tap pale de sa la. Ann di l Vecti ke mari l bat li. Men yo fè yon manda sou tantativ dasasina. Men manda a te sipoze fèt sou 20 fè. Wi, gen vyolans sou fanm. Men lajistis gen yon pwosedi. Eske gen yon bagay ki rele flagan deli ki enpòtan anpil? Vyolans sou fanm, kiyès ki te la lè misye tap fè vyolans sou fanm nan? Ki pou te pwoteje fi a? E pa bliye ke si te gen moun la m panse ke petèt li pa ta li pa ta gentan pran tout li pat rive pran tout kou sa yo. Ok. Si te gon moun la m panse ke patap janm kite pou yap bat yon fi devan l pou pou l pa pou l pa chèche fon bagay kanmenm. Anben, la pa nou pa ka pale de vyolan vyolans sou fanm, la nou an ka ke yon mari, nou pap pale de koz koz ki fè yo te nan kont lan men se yon 2 moun ki ansanm ki nan kont enpi ki ap batay enpi lòt la al pote plent men nan plent lan nan motif yo mete nan enfraksyon yo mete nan manda yo mete tantativ asasina Eske Livio Nati rale yon kouto? Eske Livio Nati rale zam? Se yon lòt moun ki vini ki kenbe Livlona. Eske dam nan te kouri pran lari, Livlona ap kouri dèyè l ak yon kouto oubyen yon zam? Pa gen tantativ asasina. E vwa de fè a yo te ka arete Livlona avèk vwa de fè a. Poukisa yo pa t met vwa de fè? Eske se pa ekspè yo te fè? Paske m panse moun sa yo gen bon jan gwo avoka avè yo. Poukisa yo pa t met vwa de fè? Kounye a yo kite yon twou vid. Pou jij desizyon an kraze manda. Jij desizyon an byen fèt kraze manda paske pat genyen tantativ dasasina. Kounya la eske vwa t fè misye fè sou video pou Elie Blessing an eske yo ka toujou aretel avèl? Wi yo ka toujou arete avèl men puiske pa gen flagran deli. Flagran deli an li gon dire de tan. Puiske pa gen flagran deli Lè w viktim de kou e de blesi, yo ou toujou wè w al lopital? Ou ka mete yon sètifika medikal.
Sètifika medikal la, li gon valab, li gon, yo gen dwa ba w yon sètifika medikal ki valab pou yon mwa, li gen dwa valab pou 2 mwa, li gen dwa valab pou 3 mwa. Piske plagè, flagran deli an tonbe nan ka, e nan ka sa a, vin fè ke vwa de fè a pa gen efè imedya. Kounye ki fè yo paka di enben pwiske tantativ asasina a pat bon e fraksyon sa yo met nan manda a e fè manda a vin nil ebyen bonm fè yon manda vwa de fè men pa gen flagan deli ou paka fè konsa se pou sa kounye a la se ankèt kounye a jij la oblije pral fè ankèt pral enstwi de dosye a pou l al kontwole dosye a pou l wè kounye a la ki enfraksyon yo ka mete pou misye paske pa gen flagrant deli vwa de fè a tonbe e si depi premye manda a ki te fèt la pakè te fèt la yo te mete vwa de fè sou li Yves Leona t ap arete kanmenm paske vwa de fè menm si te gen moun dèyè l men enfraksyon an nan men bon misye mawon e misye te byen fèt mawon tou nan yon sans e pa paske nou apiye misye

Yv Leonard ka toujou arete, jij la ap enstri, ap mennen ankyèt li menm kounye a piske pa gen flagran deli ankò, men se paske dosye a te mal moute, men se pa paske Yv Leonard te gen twòp fòs ke sa, li ka fòs ka ede l se vre, men jan dosye a te moute a te bal koulwa pou l te pase e sa k fè manda a tonbe, pat gen tantativ de asasina wi, mwen dakò pat gen tantativ asasina vrèman, men te genyen vwa de fè sibi de kou e de blesi, paske misye bat madanm li, li blese l, Fò misye te arete, misye te dwe nan prizon e li te dwe dote dedomaje fi an men se domaj jan yo moute dosye a e vin fè dosye a fini fini parèt fini mal men dosye a toujou la paske jij li nan men jij denstriksyon. Bon, m dakò avè w e mèt Lamanti. Alò, e an kèlke sekond, paske m pa vle gen de moun ki dwa pa byen enbi de sa n ap pale an, An kèlke segond èske ou kapab raple moun yo kisa yon vwa de fè ye? Kisa yon nou kapab di yon yon vwa de fè e tantativ dasasinat. Vwa de fè a se se lò ou bay yon moun yon kou. Vwa de fè a se lè ou fè yon aksyon sou yon moun ou viktim yon moun ou fè vwa de fè sou li ou bay yon kou ou bay yon souflèt ou bay yon kout pwen se yon vwa de fè sa ka rive ke Vwal fè a konn nan sitiyasyon ke li pa ka aplike si moun nan pa blese. Paske wè ou rele moun nan tribinal ou di moun nan bat mwen fè vwal fè sou mwen epi tou pa blese, pa enkraste mak sou ou. Si gon medsen ki delivre yon sètifika pa egzanp m ka fwape nan bò vant, m ka fwape nan do. Non men la yo gendwa pa yo gendwa pa yo pa pral arete moun nan imedya pou vwal fè. Yo gendwa kite moun nan ale epi tou lòt moun nan voye lòt moun nan lopital. Ou konprann? Apre lè lè sètifika medikal la vini, yo wè moun nan, si li anndan l, enben kounye a la yo ka voye manda damne dèyè moun nan. Men si vwa k fè a, dè ke moun nan pa gon kou ki, pa gon bagay ki vizib, li pa blese, oubyen yo bat li pa gon kote k anfle, jij la p ap ka deside sou vwa k fè a san ke pa gen sètifika medikal. Men dè ke moun nan blese, se vwa k fè suivi de kwe de blesi. Tantativ asasina a fòk gen on arè envolontè. Fòk ou ta pral mouri, ou sove de jistès. De jistès ou sove a, swa yon lòt moun vin ede w, ou di mwens ou menm ou fè ou degaje w, ou kouri. Men si nou t ap batay nou tou lè de fin batay, epi nou deside nou fin batay, m ale ou menm ou ale, pa gen tantativ asasina la. Nou goumen nou fin goumen, ou menm ta bò detay, Leona ta bay Anne de twa souflèt, li fin ba de twa souflèt. Fi a tap reyaji li fin reyaji Ebyen tout moun ale epi Léonard met rad sou li oubyen li pran valiz li lale epi tou Anne menm poze l oubyen apre lè bagay la vin fè bri òganizasyon feminin yo ede l epi tou pou l fè yon aksyon ok nou paka di gen tantativ asasina paske moun yo yo tap batay yo fin batay epi tou yo fin pa gen yon arè envolonte pa lalwa klè. Depi pa gen yon arè envolontè ki fè moun nan pa mouri pa ka gen tatativ asasina. Se sa. Ok bon na raple tout moun nèt ou ap swiv Jistis Lakay sou chanèl pa w la ki se Dyalòg Ayiti, Dyalòg Ayiti nou la pou n fè dyalòg antre nou Pou nou esplike w ki sa k genyen nan jistis lakay. Ebyen dènye pwen n ap pran nan emisyon an e l ap Mèt Laventure. Alò e Alò e anpil fwa gen anpil moun ki tande k ap pale de ministè piblik. Mwen menm m pa fin tèlman konnen ki sa ministè piblik la. E nou konn tout moun konnen dosye Clifford Brandt lan. nan ki faz dosye a rive. Alò, Ministè Piblik ta mande 10 zan prizon pou Clifford Brandt. Alò, ann eseye esplike gran piblik lan ki wòl Ministè Piblik. Èske Ministè Piblik gen rezon pou l mande santans 10 zan an? Èske Ministè Piblik pa la ni pou viktim nan, ni pou akize a? Esplike nou byen kisa ministè piblik lan la pou fè egzakteman. Ministè piblik lan li reprezante pakè a. Se li pakè a voye l men li la pou l defann sosyete. Wòl ministè piblik lan se defann defann sosyete. Defann sosyete a. Men se pakè ki voye l pou l al defann sosyete a. M pa konnen èske nou pa ta yo pa ta sipoze fè yon ti aranjman nan wòl ministè piblik. Paske nou toujou wè ke ministè piblik lan toujou bò kote, li toujou panche yon bò. Paske lè w di konsa ou la pou pwoteje sosyete a, li fini. Lè w di ministè piblik lan la pou pwoteje sosyete a, ni moun ki vini ki viktim nan, ni moun ki inosan an, ni viktim nan ni moun yo di ki koupe ki fè aksyon an ke ministè piblik ta sipoze ap defann tou lè 2 men nan ka pa Ayiti an ministè piblik reprezante pakè e e li menm kap fè kap fè demand pou demand e e pinisyon nan kad nan ka brank lan. Gen anpil moun ki mal konprann, ki panse ke Brandt, ki gen tan di Brandt pral pran 10 zan prizon. Non, non, Brandt pa pral pran 10 zan prizon. Ministè Piblik lan mande pou ke son demand li fè avèk jij lan, li mande ke li ta renmen ke

Eske se avoka il faudrait ki pral defann li pou ka redwi nan pèn nan ou byen e se jij la ki pral deside konbyen tan. Mwen ministè piblik lan
pati ki viktim nan se bò kote l li ye e pati ki viktim nan tou gen dwa pran avoka. Sa vle di ministè piblik lan ansanm avèk avoka lòt pati a vin fè yon sèl kont moun yo akize a. Gen majistra, yo konn rele yo majistra debou oubyen majistra ase, k ap tande yo menm, k ap tande minisè piblik ki fè demand lan, k ap tande avoka moun ki viktim nan, k ap tande avoka branch lan tou. Ebyen lè l vin tande toulè de moun yo, ebyen li pral kontwole ki santans li menm li pral yo pral deside. Pafwa konn gen 3 jij 4 jij, enpi tou yo met tèt yo ansanm, enpi tou pou yo di ki santans yo pral bay Brandt, pap gen pa li ka gen prizon avi selon jan jij la pral deside, men se pa paske ministè ministè piblik mande prizon avi pou li paske ministè piblik gen dwa fè tout demand li vle, li gen dwa di tout sa l vle, men e pa sa l di a ki pral deside.
Ok bon nap di tout moun mèt nou sanle rive nan fen emisyon jistis lakay mwen raple w non mwen se Dayko Menu de Dayko Menu se zanmi pa w nou te gen mèt lavanti avè nou nan kay la ki se mèt Reginald lavanti se avè l nou tap pote limyè pou ou nou tap fè le pwen di dwa nan jistis lakay mèt Reginald lavanti yon dènye mo pou n kapab mete fen nan emisyon pou jodi an. Non e se premye emisyon jistis lakay M panse ke n ap di fan Dyalòg Ayiti yo ke pwochèn emisyon an ap pi nòmal, ap pi byen planifye. E m panse ke pèp ayisyen an pral jwenn bon sèvis paske nou pral aprann yo dwa e devwa, kòman pou yo defann yo kèlkeswa de sa yo viktim. E nou menm ki pral suiv emisyon sa a sou Youtube tou, poze tout kesyon anba chèn.